Se zewo pou san chimik ki lakay ou. Pa bliye pataje, abòne, klike sou ti klòch la Kòmante e poze kesyon. Nou pwale pataje yon videyo ansanm avèk ou ki pale sou kesyon maladi ren oubyen an kèlke sòt moun ki fè pwostat volime. Ou gen pyè nan ren, jan ke nou konn di l la. Men jis avan nou pale nou de videyo sa, oubyen nou prezante w videyo sa an kèlke sòt, mwen ta renmen ou fè yon ti retou, fon ti bak sou videyo avan yo. Wi, nou pale nou de pyè nan ren, oubyen pwostat volime, oubyen an kèlke sòt maladi ren. Se kisa pou nou kapab fè lè nou genyen pyè nan ren? Sa trè senp, n ap prepare e pou moun ki konn berejèn, moun ki pa konn berejèn w ap mande kisa k berejèn nan? Men m konnen tout moun sèvi avèk berejèn an kèlke sòt. Wè, kisa yo fè avèk berejèn. Nou manje berejèn, nou fè legim ak berejèn, nou fè gratine ak berejèn, nou fè yon ta de choz avèk berejèn. E gen moun ki fè plis bagay ke sa m di yo avèk berejèn. Berejèn se yon legim ki trè efikas, ki trè bon. ki genyen anpil enpòtans nan kò moun, men patikilyèman pou sa ki konsène moun ki gen pyè nan ren, ou kapab itilize berejèn. Bòk berejèn oubyen chapo berejèn, chapo lenn nou wè ki sou tèt li a. Donk, Mwen di bagay yo nan sans pou nou kapab sanse wè oubyen konprann sans m ap pale a sitou se kreyòl n ap pale. Bòk berejèn, chapo berejèn, chapo len ki sou tèt li a. Jan nou wè l fè a tankou yon chapo len, tankou chapo Kristòf oubyen Desalin nan, chapo Desalin nan, oubyen chapo Kristòf, Anri Kristòf la. Jan nou wè l sou tèt berejèn nan, li gen anpil enpòtans. E si nou itilize l jan ke m pral di nou la. N ap achte e yon bon kantite de berejèn pou nou kapab jwenn tout chapo ki sou tèt li yo. Nou koupe yo. Nou koupe berejèn nan. Nou koupe l nan yon mezi, nan yon mezi pou nou jwenn tèt la. Nou pran tèt ki sou li, sou berejèn nan, fri an.

Sa vle di kantite dlo, sa depan de resipyan ke w genyen, kantite dlo ke ka pran. W ap itilize kantite tèt berejèn men resèt lan se 7 tèt. 7 tèt berejèn pou yon galon dlo. Ou mete yon galon dlo bouyi, yon galon dlo trete, byen trete. Ou mete l bouyi anviwon 5 a 10 minit ou kite dlo sa ap bouyi pandan lap bouyi ou lave tèt berejèn yo byen lave ou ka bay menm bay 3 dlo pou li kapab rann kont kel pwòp e fòk santi kel pwòp fòk rann kont ke yo pwòp byen lave retire ti krekre etc ti bagay. Se krekre ou wè ki kapab genyen nan tèt berejèn nan tout sa yo lè ou byen lave tèt berejèn nan sa enpòtan e ke ou konnen ou klè de sa ke ou pral fè e sanitè. Ok donk lè ou fin fè tout sèvis sanitè sa donk m panse ke ou mete tèt berejèn yo nan dlo kap bouyi a E ou mete l atè. Epi ou toufe l. Pou chalè la pa soti. Ou kapab sovgade chalè la. Epi apre sa ou mete yon bon pòsyon glas pou kapab fredi li. Ou gen glas, ou mete yon bon pòsyon glas ladan l. E kap fredi l. E dlo sa lè li frèt ou rann kont ke li frèt tout bon vre e li pa li pa tyèd menm ou prepare ou mete li nan galon lè m di prepare li an kèlke sòt ou koule li pou pa gen kras ki pase ou mete li nan galon sa depan de kantite ke w fè a si se 3 oubyen 4 galon ke w te prepare donk kantite sa depan de resipyan ke w te gen pou w te fè l la pa bliye m te di w de kòmansman se 7 tèt 14 tèt. 21, 28, kapab plis ke sa. Sa pral depan de kantite dlo ke resipyan ke w genyen an ka pran. Donk w ap ajoute tèt men se apati de 7 tèt. Donk lè w fin mete dlo sa la w ap bwè dlo sa se li w ap bwè. Se dlo sa w ap bwè. Se li dlo w pou bwè menm. Se dlo sa ou te prepare, byen prepare an, se li menm ke w pwal bwè pandan tout tan w. Se dlo sa w ap bwè. Lè wap bwè dlo sa ou kapab mete ti plas ladann pou yon ti jan pri fre men pa dlo glase. Paske ou pwal evite pou bwè dlo glase, ou pwal evite manje bè kòm rejim, ou pwal evite manje bè, ou pwal evite manje magi, bon gen moun ki renmen magi anpil, ki manje magi anpil, evite manje bè, evite manje magi jis pou pa bouche e atè yo. ki pou pèmèt sikilasyon an san fèt byen e pou li kapab pase ravaje, lè m di ravaje ou konn sa sa vle di, ravaje tout bagay ki nan ren yo, lave ren an, pwòpte ren an nòmalman. Epi ji ke ou pwal genyen pou bwè, w ap itilize sitou ji sitwon. Ou kapab bwè yon ji sitwon byen si. Byen su. Lè n di ji sitwon gen moun ki fè ji sitwon ki pire 2 sitwon epi mete yon lavalas dlo ladan l avèk oubyen yon lavalas glas ladan l pou l kapab bwè. W ap itilize ji sitwon an san glase. W ap bwè ji sitwon glase. Pito pou m konnen w pral di ni l ap fè w fòmèg, l ap fè w fè yon jan. Donk se pa sa pou w gade. Gade trètman ren an dabò se li ke w vle pou w kapab evite dè milye de dola, dola wi, dola wi, se pa goud non, se pa dola, goud, dè milye de dola ke w ta ou ta ka pa menm fasil jwenn pou depanse, meton w ta jwenn li pou depanse men pou kapab fè evite kantite lajan ke w ta kapab depanse epi petèt ou te gen dwa pa menm jwenn solisyon pou sa epi ou jis ou vin rive nan faz operasyon donk sa ke m pou m ba ou la yo trètman sa ke m ba ou la se jis pou evite sa ki konsène operasyon k ta pral vini pli ta ren yo ap byen lave nòmalman epi m panse ke w ap jwenn solisyon. Nan peu de tan. E sitou pa desi tou, pa bliye nan video avan ke w tap gade a oubyen w sot gade a oubyen w pwal. M pa konnen si w gentan branche deja sou video ke m te pale de 4, 8 bagay, 8 remèd natirèl e ke m te pale de 4 nan yo e m gen pou m retounen byento pou m kapab pale de rès yo. Donk m te pale w de solèy la e m te pale w de air pur. Tout sa yo itilize menm bagay sa yo a chak medikaman ke ou wè m ba ou oubyen ka a chak e pa medikaman kèlkesòt a chak trètman ke ou wè m pwodigue w pou kapab fè a chak e e e e e videyo ke m voye sou tèl e trètman de tèl maladi enben pa janm bliye se modpas ou Air pur l'eau froide Air pur solèy la epi la confiance en Dieu. Donk nap gen poun tounen byento sou chak videyo ke w wè m ba ou ki genyen yon koupur oubyen ki pa fin sanse defini nèt, bagay yo anpil e map retounen sou yo au fur et à mesure men par dessus tout gade videyo e lè w gade videyo wap ka wè chak fwa m retounen avèk rès bout ki rete a donk pa konsekan lè sa wap nan mezi pou kapab fin genyen trètman konplètman. Pa bliye abòne, pataje, klike sou ti klòch la, kòmante kòm toujou epi pa desi tou ekri m, rele m epi w ap konn plis. Bye bye, a la pwochèn.